Mezanmi e mesye, sali ankò se Willy. Se yon plezi pou nou la e pou nou ap baw ti refleksyon sou la fami epi kijan kòm si pou kapab e pran fòs ou ankò. Jodi a nou ta kòmanse avèk yon kesyon e pou nou mande ou e kisa ki baw lajwa? M konnen nan tan difisil sa, sa 2 jou 1 jou gen bagay kap pote e tristès e kap pote dekourajman e nan ou menm m konnen gen moun tou kòmsi yo fè tout bagay yon fason pou yo kapab jwenn lajwa e gen moun ki di w konsa bon sa ki banm lajwa se bèl kay e ke mwen vle posede de vwati e de lux epi gen moun ki di w se bijou E, men, m konnen tou gon pakèt moun ki al chèche lajwa, e pa senp sèlman nan, nan posesyon sa yo, gen moun tou ki ale, e kòm si pou y al satisfè, e kò yo. Sa vle di gen moun ki antre nan pwostitisyon, ki ale nan pwostisyon de tanzantan paske yo panse se sa ki kapab ba yo lajwa. Gen moun tou ki, ki vann dwòg, gen moun ki, ki, pa egzanp, antre nan. tout kalite bagay okilt paske yo panse se la ki kapab ba yo lajwa. Gen moun menm jodi an yo nan relijyon epi demen yo chanje relijyon paske yo menm yo ap chache lajwa. Ban m di w yon bagay, tout bagay sa yo se de bagay. ki petèt kapab ba w yon jwa efemè, yon jwa tanporè. E kòmsi pandan ke w ap fè yo a, pandan ke w gen yo a, ou santi ou genyen yon lajwa. Men m ap fè w konnen ke sa yo pa ka ba ou lajwa pafèt. Pa twonpe tèt ou. Pa gen anyen bagay sa yo ke w ap kouri dèyè yo a ki kapab ba ou yon lajwa kòmsi ki dirab la. Ou kapab fenk lage kò w nan bagay sa yo epi demen si Dye vle ou leve nan dezolasyon. Sa k fè sa? Paske ou pa mete zye w sou yon bagay ki se yon fòs ki pli wo, se yon fòs kòmsi ki etènèl, se yon fòs ki kapab kenbe w la malgre difikilte yo. Kòmsi e m toujou renmen refere m a Bib la kòmsi se la ke mwen menm pèsonèlman m pran M pran jwa mwen. E kote nan Romen chapitre 15 vèsè 13 kote lapotre Paul di konsa, komsi ke ou genyen lajwa Bondye a ki ranpli ou, komsi ke Bondye, ou byen lesperans ke ou gen nan Bondye a, ke li ranpli ou avèk jwa e pè, pandan ke ou menm ou kwè nan li menm, e afen ke lesperans ou, ou konprann, kapab vini, mo a di overflow. kapab rive nan plenitid, kapab depase kòm si sa ke ou menm ou te espere a. E nan menm Bib la tou ke nou li, Rejwi w nan Lesenyè toujou, rejwi w nan Bondye, e ankò mwen di w, rejwi w. Poukisa? E tout vèsè sa yo, se yon fason pou fè nou konnen ke nou menm malgre sa ke nou fè, malgre tout sa ke nou posede, Malgre tout antrepriz ke nou menm nou eseye atenn a yo menm. Donk yo youn pa ka ba nou jwa. Ou kapab temwaye de sa tou. Koye valè bagay ou eseye, valè zanmi ke ou menm repoze sou ou menm, valè manb nan fanmi an. ke ou menm ou repoze sou yo menm, donk malgre tout sa w eseye, ou wè w pa gen lajwa. Poukisa ke ou menm ou pa chache lafòs, lafòs etènèl, e Bondye li menm, ki li menm kapab ba ou an depi de tout difikilte, an depi de tout pwoblèm ki kapab genyen nan mond lan, Ou konnen ke ou gen yon kreyatè ki li menm e gen kontwòl de tout bagay. Gen kontwòl de lavi ou, gen kontwòl de lavi fanmi ou, gen kontwòl de biznis ke ou genyen, gen kontwòl de edikasyon ou, e gen kontwòl de plan ke ou genyen. Ou konprann? Poukisa ou pa repoze ou sou li menm? Paske m konnen anyen nan bagay sa yo ke n ap eseye a pa kapab ba nou lajwa, eksepte Bondye. Ok donk ou bezwen fanm ou byen mache ou bezwen e relasyon avèk kè pitit ou avèk madanm ou e avèk zanmi ou kapab yon relasyon ki stab konsèy nou ta ba ou pa chèche jwa sa yo nan mond lan men chèche l nan Bondye paske se li menm ki gen kontwòl de tout lavi n se ti konsèy ke nou te gen pou ou menm pa bliye souskri chanèl la se The Willy Delmas Channel chak fwa ou jwenn yon ti videyo E de refleksyon konsa m mande w pou pataje a yon zanmi e petèt yon mo kapab rekonfòte yo. Donk a la fen de videyo a peze bouton e ti klòch la yon fason pou w kapab konnen chak lè nou gen yon videyo. Epi menm si pa egzanp nou pa ta pataje tou, depi w rive, depi w wè l vin 6 è e nan samdi, ou kapab ale sou chanèl la epi w ap jwenn yon nouvèl videyo ki kapab petèt ankouraje w.